Sa gade fwa dènye pase, kòman se gwo pwofèt yo, y ap fè plim cheve, y ap fè moun pèdi konsyans yo nan plim cheve. N a gade yon bann pastè. Bon lestomak a chak lè wap preche teke bondye gen pou tounen bondye gen pou tounen yo pa janm yo pa janm met nan tèt yo se lajan wap defann anba jezi nan gade fwa dènyè kòman ke Fo pwofèt yo tap pwofetize. Anpl gade nan tel chapit la jwenn cheve pou yo fè silvouplè. Se pastè sa yo. Koman fè nou kwè nan pastè sa yo konsa. Banm di nou. Mwen gade nan nan matye matye chapit chapit 4. Dak gade anpil Ko dak gade koman li savan te fini Madanm Mimi tap tande Jezi E etan Satan tap tande Jezi Se menm jounen jodi an Nou vin wè koman Fo pwofèt yo ap tande pitit Bondye yo Koman sa ye Ankò Lèm tande wap pale la Lè map bay bole regil la la a ou konnen se ke se sa Bondye mete poun fè sou latè a fò nou bay levanjil la nan sa nou kwaye nan sa men pou jounen jodia gade kòman ke ke sou fesbouk sou youtou yap voye anpil anpil men sa te gen pou rive maladi sa te gen pou rive epidemi sa te gen pou rive. Men pou jounen jodi an tande se pwovèb k ap pwopaje mesaj pou nou tou sere kò n. Ou al gade nan Ekriti ap fè kretyen yo kou pou y ap chache plim cheve nan li. Kote sa soti?
Se pou sa lòt de fwa pase nou pran yon fo pwovèb. Pandan Noel ap pase se nan bann revandye sa yo pou ti senwa fè yon pil kebe nan bib epi nou boule nou bwè. Kounye a pou ti patnè ki malad e nou pa konnen kisa pou nou fè pou l geri. Men
pou mèt ay ba ou nouvèl la gade pitit. Kwè nan Bondye epi zanmi w la va geri.

2 zero Adye Ou byen pase Aprè mò wi Ou pa janm di An pa e bon bon nouvèl la la Ok Na wè Men pou jounen jodi a lè w tande panse yo ap preche Anvan yo manyen bib la ou tande yo pwese tout moute yo Shababa Ala makala. Nou pa konn kote sa soti. Se fo pwofèt yo ye. Anvan yo preche levanjil la kounye a, tande kote prèch la soti. Ou tande fidèl yo di amèn. Ou konn son bon prèch li te ye? Se lajan lap defann ou tande wap mande ba yo 500 goud, ba yo 200 dola, ba yo 500 dola. Lè Jezi tap preche, lè Jezi tap geri malad. Nou pat janm wè kote yo tap mande lajan. Nou pat janm wè sa. Men kounye a w gade nan tan kounye a, avan predikatè, pastè yo moute yon kou prèch soti, se 200 dola, 400 dola, 500 dola y ap mande. Men Jezi pat janm mande de sa. Jezi pat janm mande de sa. Men pou lemoman kounye a, n a gade nan tan sa, n a gade nan tan sa, nou wè peyi a ap vini.

Fem rele yo nan neg yo la m wè brother. Shit. E piti ap anlin non frem. E piti ap anlin. Shit. Tet chaje brother. Tet chaje. M pa janm wè youn nan piti yo la menm non brother. Shit. Sanble m pa janm wè neg yo k bwe plim nan menm non brother. Shit. Sanble neg yo mouri. Neg yo dwe mouri mesye. Shit. M sezi banm ekri banm ekri piti sa m wè.

Map vini kounya la ki kote allo ok ok map vini kounya la kounya map vini kounya pa gen problem menm kote ok ka a bòkò debouke an. Ok men vin ou vin tann mwen nan pòtal la ok map vin m mèt pa jwenn moun lè m frape m ka antre dja ok map vini dakò wè piti ee bondye beni nou ee kote bò kote bòkò rete la li rete dèyè a. Men sim frape es ki bò kwa pap pale m ka rantre? Men ok. Onè wi.
A m rantre nan mezon an wi. Eskize wi. M ka rantre?

Anba pwoteksyon Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki chèche, moun ki kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa yo ka di, Seyè a, se ou ki tout se ou ki tout defans mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen, ou se Bondye mwen, se nan ou mwen met tout konfyans mwen tout konfyans mwen li menm ki pap kite ou pran nan pèlen ki pap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou nou li pawòl la nan non Jezi ki gen tout pouvwa amen se ke na pral chante yon chan la pou maladi a na chante yon chan la pou maladi a

Ii se li kou se li kou ee men gran estasyon an ii nap jwenn li lenbe ok pas se li kou nap jwenn li piu nap jwenn li depi nou fin kite lot legliz sa a mwen menm pati gaten se mwen sa mwen menm pati pè moto wi pas koman map fè m koman map fè m pap ka la vye m pè moto ou ka nan ti legliz nan depi ou fin kite legliz sa se mwen sa ou fon ti moute piwo la Lè w fin kite kote kote kote bòs kap fè sèkèy la wi pas wap jwenn legliz la pi wo.
Ah ok bagay bon nèt pas m pap pran moto. Non pam ou konn non pam se pastè Samuel. Ah ok mèsi pas. Samuel. Mwen non pam non pam se Defouken. Defouken.
Kounya w pa Defouken ankò m ka chanje non an. Chanje non an. Men bòkò a bòkò a ou te rele Defouken nan.